Minis defans peyi Ikrèn nan bay yon bilan soti 24 fevriye 2022 pou rive desanm 2023. Andedan bilan sila a nou twouve kantite pèd lame peyi Ikrèn nan fè, se yon bagay deran dlo nan zye. Se bagay ki te ka fè w met 2 men nan tèt ou pran lari tankou moun fou, tèlman chif yo wo, men m pa t ap konte ak minis lan, sa l di a se li m pral ba w. M ap ba w 2 bilan, premyèman m ap ba w bilan soti 24 fevriye pou rive jodi a, e m ap ba w bilan yè 19 Desanm nan kijan bagay yo ye. M espere ou pran chèz ba w ou ban m chans pou m ba w enfòmasyon. Kòmandan fòs ame peyi Ikrèn nan, Valery Zaluzhny tou, ebyen genyen kesyon ke l pat vle reponn devan laprès, osijè de si Ikrèn gen plan pou l fè yon lòt kont ofansiv ankò. Se pa ti koze ki genyen e anpil gwo koze m pral mete devan w la a. Bon kòm done yo anpil m pap pran tan pou m kòmanse, m espere ou konprann sitiyasyon an, ou prete m atansyon w men dabò, m vle di w se frè w Bolivar kap ba w bilan spesyal la, ebyen asire w ke w plase abòne w, ou aktive klòch notifikasyon w, epi w kite yon like. Menm lè m pa gen anyen pou m ba w men m konnen Bondye wè, lap remèt ou sa. Wi! Pèd total fòs ame peyi Ikrèn nan soti 24 fevriye 2022 pou vini jodi a, li evalye a 383 mil tiye e blese. Sa vle di m ap pale w la a, genyen 383 mil sòlda Ebyen pami yo gon kantite ki mouri gon kantite ki blese al chita on kote, ebyen se sa minis defans lan Sergei Shoigu li deklare depi lè batay la kòmanse a. Ou dwe kenbe chif la pase chif la gwo nèg li enpòtan, 383 mil sòlda tiye mele avèk blese. Ebyen nan kont ofansiv a grand echèl ke Ikrèn te fè, Ebyen ki pat bay oken rezilta, ebyen te gen yon pèd kolosal. Ebyen Ikrèn te pèdi 159 mil pèsòn tiye ak blese, janm te di w nan mwa jen, pou rive, ebyen mwa desanm sa la, bon pa gen anyen ki fèt, ebyen 159 mil sòlda tiye e blese, se sa ki rive lakay peyi Ikrèn sitiyasyon li menm li melanje. Pou m kontinye ale pi lwen, dosye yo anpil, ebyen militè Ris yo, yo elimine plide 5,800 mèsenè etranje depi lè batay la li menm li kòmanse a. Se pa yon batay ki piti, se pa yon batay ki rete ak batay, Men depi lè l kòmanse a, enbyen nan kantite sòlda Lafwans, Langletè, Lalmay, avèk tout lòt peyi oksidanto ki te voye al batay yo, ebyen pou nòt ki anba zye m la, genyen 5800 mèsenè etranje ki pèdi lavi yo, dosye yo yo menm, yo pa piti ditou. Operasyon spesyal sa li bay gwo kè sote pa rapò kantite solda kap tonbe nan batay la. Oksidan yo bay Ikrèn 5220 cha, veyikil de konba denfantri e veyikil blende de transpò de twoup. Yo bay 28 avyon. Yo bay 87 elikoptè. Yo bay 23 mil dwòn. E yo bay Ikrèn plis pase 1,300 sistèm datilri. Yo mete bagay nan men Ikrèn pou kraze lame Ris la wi. Se kraze ak pa fasil, byen tande wi. 5220 cha, veyikil blende de konba, denfantri. veyikil blende de transpò, de twoup, 28 avyon, 87 elikoptè, 23 mil dwòn, pli de 1,300 sistèm datilri, ebyen se sa zanmi Ikrèn yo mete nan men li depi kòmansman batay la. Ebyen pou nòt ki anba zye m la a, Depi debi operasyon militè a, 54 peyi ont anonse dè livrezon o rejim de Kyèv, mè 15 lui founis an reyalite dè zam. 54, ebyen yo anonse yo livre bay rejim Kyèv la, men genyen 15 yo menm, yo founi an reyalite anpil zam, se sa otorite Ris yo deklare. M gen nòt toujou, pwiske w konnen gen bagay se mwenk pou di w yo, kite m di w yo, Pou w okouran de sa, Fòs Ame Ris la li menm li libere 83 mil kilomèt kare avèk yon popilasyon ki evalye a pli de 5 milyon dabitan, sèten teritwa 5 fwa pli gran ke seli de la Repiblik Popilè de Lougans e de la Repiblik Popilè de Donetsk avan le debi de loperasyon militè. Antoulèka, operasyon li menm la ap kontinye, Larisi deja libere 83 mil kilomèt kare ak tout yon popilasyon de 5 milyon dabitan, se sa minis defans lan, Sergei Shoigu li menm li deklare. Defans ayeryèn Ris yo. Ebyen nan 6 dènye mwa ki pase la a, yo kraze 1062 pwojektil de l'OTAN. Sa vle di sa l'OTAN li menm li bay peyi Ikrèn. Se son de pwojektil se son de pwojektil de lans wokèt miltip HIMARS, de bonb gide, 2 misil taktik e 2 kwazyè founi pa Lalyans Trans-Atlantik. Sa vle di yo bay Ikrèn anpil bagay pou l kenbe nan men li. Enben fò m di w byen, enben le sistèm de defans Ris la li pran mil 62 de tout kalite pou m pa rete anpil, enben alyans lan li menm Li mete anpil kichòy nan men peyi Ikrèn soti 24 fevriye 2022 pou vini desanm 2023. Sa se bilan m ba w pou lè batay la kòmanse a jis rive jodi a. Se pwovizwa wi gen etid k ap fèt gen lòt materyèl ki kraze ke lame ris la pa teni kont koz se a distans. Kounye a m pral ba w bilan operasyonèl spesyal pou 19 novanm lan sèlman. Nan dat 19 novanm lan, kidonk yè, twoup Ris yo yo fwape dè efektif e ekipman militè Ikrenyen dan 112 zòn. Genyen 18 atak yo repouse. Genyen yon depo minisyon yo detri. An 24 è tou, ebyen Ikrèn pèdi omwen 680 militè. Lè m di w 680 militè a, Se pa yon bagay jwèt ditou an 24 è. Yo kraze yon cha, yo kraze 11 veyikil blende, yo kraze yon kanon M 77 de pwodiksyon amerikèn, yo kraze 4 kanon otomotè ki te sou chan batay la k t ap pwonmennen. Ebyen, la ankò, lè m pale w de kanon otomotè, se bagay ki koute plizyè milyon dola yon grenn, Ebyen ou pa bezwen mande m ki kantite defisi peyi Ikrèn li menm li fè sèlye. Yo kraze 16 veyikil ebyen ki te akonpanye lame a se veyikil de sipò ke yo ye pou pote tout kalite bezwen. Ebyen genyen 10 obizye ankò ki te la ki pa la ankò. Batay sila li menm li fè anpil dega. 10 obizye sa yo Yo koute anpil milyon, epi nan 24 è 10 pami yo deja kraze. Yon stasyon rada ki koute plizyè milyon de dola ankò, ki son stasyon rada panoramik 79 Cassis Pelican, ebyen li menm tou li kraze nan chan batay la, genyen 6 dwòn tou, ebyen dwòn sa yo t ap vole nan operasyon militè spesyal la, ebyen yo rive kraze, Ebyen son sitiyasyon nap swiv de prè e de lwen, ebyen la map kite dosye bilan operasyonèl yo poum rejwenn Valery Zaloujny, ebyen Valery Zaloujny li menm, ebyen mesye sa a li se kòmandan fòs lame peyi Ikrèn nan, yo tap pozel kesyon an sa ki konsène Eske yo prevwa yon kont-ofansiv? Valery Zaluzhny a refize de repond a la kesyon de savwa si yn kont-ofansiv dè fòs zame ikrenyèn serè posib lane pwochèn. Ebyen pou nòt ki anba zye m la, sèt yn gè je n pe pa di se ke je prevwa, sèt yn gè je n pe pa di se ke je prevwa, Ebyen Valery Zalojny t ap bay yon ansanm de detay ke nou poko konnen kote sa ap rive, ebyen se va yon gwo koze, Valery Zalojny di se yon gè li pa ka di sa ki se ke sa li prevwa, ebyen se ke nou devon fè, sinon se sera en spektak e non en in gè, donk le pri sera de vi imèn. Sela ne pe an oken ka èt diskite. Valery Zaluzhny tonbe dakò ke l pa gen dwa repete sa l gen pou l di yo, ebyen, s on bagay sekrè li di sinon si l pa kite sa sekrè, sa pa gen rapò avèk lagè. Avèk le rit dè livrezon, avèk le rit dè livrezon.